Mesye, nan faz batay la rive la, nou pa gen pou n fè bak ankò. Dayè pèp la te deside kanpe avèk nou. Nou pa gen pou n lage yo nan wout. Nou gen yon sòlda k mouri. Plizyè lòt sou kabann lopital. Nou pa kab gade bagay sa nan je non mesye. Si n pa frape pye n atè nèg yo pral manje nou. Gade apre tout bagay sak fin pase la men Martelly mete chal deyò poul fè kanaval aswè a. Li pral fè pèp la danse sou mizèl. Konprann? Li bezwen bòykote mouvman polisye yo jis poul montre ke pat gen anyen. Konprann? Se imaj Okap lal bezwen al vann men pandan tout peyi a nan kriz. Li pa li pa pran sa o serye. Konprann? Moun ap mouri, moun hein pasi pala, pa gen anyen k di. Men se nou on grenn bagay nou pral fè. Nap komanse pa frape wo grade nan lapolis sa yo. Neg sa yo pa sipoze alez. Komisè yo, IG yo, IGC, direktè lapolis la, minis yo, polisye kap ba neg sa yo sekirite mesye neg sa yo sipoze pa alez. Nan wè? Yo pa sipoze alez. Si m paka pran yo ate a anpwen n ap pran yo lakay yo e m fanmi nèg sa yo m sipoze fè kriye anpwen men chak jou polisye ap tonbe pa gen anyen k di se kounya la hein pou jovenel redwi tout pwoblèm polisye yo anpwen a yon ti kat dimil goud e dimil goud jovenel manje pa jou hein e dimil goud jovenel manje pa jou. Yo pa janm pale de reentegrasyon 5 polisye revoke yo. Yo pa pale de sendika a. Hein? Yo pa pale de ogmantasyon salè yo. Nèg la annik pale anpren de ti kat 5 mil goud. Anpren li mete 5 mil goud sou li. Hein? Mesye, pa gen dan k ap griyen ankò. E pi grenn bagay. Bon nèg militè yo anpren bon nou di nou pran poz sou yo. E n ap frape, nou pral frape yo fò wi. Nou pral frape yo fò. Chak nèg ki gen yon grenn nèg sa yo rete nan liy nou. Rive sou yo yon fwa. Anpren? Manje yo. Nou pa jwenn nèg yo konprann nap pran fanmi yo e nap mete dlo nan je yo tout fòn degaje nou se sèl fòs peyi a dayè yo pa menm rekonèt lame a menm nou paka gade yon bagay konsa nan je ok ala avèti pa touye kokobe nou gen nèg ki tonbe nou gen nèg ki lopital men nou pa fè lach. Lè n achte bal se a kòb nan pòch nou n achte l. Yon nèg fin gradye, yon pran, yo ba w 30 katouch oubyen yo ba w yon grenn chajè a 17 katouch ladan l. Se nou k achte katouch a kòb nan pòch nou. Nou pa ka gade yon bagay konsa. Konprann? Lè n ap tire, konprann se a kòb nan pòch nou n ap tire. E kote l tonbe l tonbe. Nou pral kòmanse frape komisè yo, frape DG lapolis la. Konprann? Mete grenn nan mouda nou mesye. Dayè nou kòmanse, konprann, e nou pa pè. Pa gen revokasyon pou nou. Yo pa ka revoke nou. Fòk yo ta revoke tout 16 mil polisye a. E nèg ki chwazi trèt mwen ap manje l tou yon fwa. Bon m panse nou konprann. Apre batay sa k fin fèt la, jodi a la konprann tout nèg repliye. Konprann men se pa vag nou bay. Panse jodi jodi a lendi, mèkredi oubyen vandredi nou pral bay yon replik. E l pap dous menm non. Mete grenn nan mouda nou. Mete grenn nan mouda nou. Nèg sa yo pou n pa jwenn yo sèl si y al ret nan lespas. Mwen wè yo ban nou sòl sa la. Nap rive sou yo jan yo vle a. Ok mesye, m panse ou wè nou tande 509 fantom SPNH la. Nèg lari yo, anpil respè pase nou te chwazi kanpe avèk nou nan mouvman. Men gen bagay pou nou pa fè. Mach sak pral fèt la a. Ke tout polisye mete inifòm sou nou. Mete jile, mete kas, met kagoul. Ou konprann? Yon fason pou nèg, ou konprann, lòt nèg pa enfiltre mouvman an pou vin fè vye zak sou non nou. Ou konprann? Epi pou n bay nèg yo monnen pyès la. Sa pap rete konsa. Jovenel, ou mande pou w pran tout manch long yo, n ap vin a manch long pa nou. Menm jan ou jwenn manch long, ou konprann, w ap bay gwoup gang ou yo, nou menm tou n ap jwenn. Pa fatige w. N ap jwenn. Pi gwo regrè m gen m wè Martelly ap soti aswa la nou konprann yo pa eksploze cha nèg kap sekirize cha Martelly yo mesye nou lach anpil nou lach anpil apre tout dega sak fin fèt nèg lame ap tire sou nou nou konprann yap pran inifòm lapolis la yap bay nan ministè enteryè bay bandi mete pou al tire sou pwòp frè nou. Kounya nou pral sekirize vòlè sa nan kanaval mesye. Mete grenn nan bounda nou. Anpwen pou nou vanje nèg yo tande. Te sipoze wè anpwen nap gade la fimen kap monte la anpwen konsonmen Cha Martelly a tout kò vòlè k sou li yo wi. Humm mesye frape pye nou anpwen batay la pap rete la non. Jiskobou. Jodi lendi. Mèkredi, Tann. Vandredi, Ankò yn fwa n redwi peyi a an sann oubyen n chavire gouvènman sal la an prann Jovenel ale a tout vòlè parèy li yo. Ok. Bon m bliye si son inifòm ki sou mwen men sa m anvi m anvi rive pi lwen men m gen respè pou inifòm nan e sa k fè m pa p rantre kote m te dwe rantre. M panse n ap konprann. E mesaj la lap rive kote pou l rive a. Mete grenn nan mouda nou vandredi ou konprann sa pap rete konsa. E n ba w vandredi pou pita. Si mèkredi n frape ou rete vandredi ou konprann nou redui depatman nan mou. Ansann! Mòso pran nòt wi. koupel. Koman polisye ap manje? Koman vi polisye a ye? Men selman yo la pou koupe kou nou lè tout fwa nap revandike dwa nou. Viv SPNH. Non anplis de sa tou e ke RDG an fèt pou nèg sa yo sèlman, li pa fèt pou polisye. Dayè ta sipoze gen 8 IG anba gen plis ke 30 ou 40 nèg. Sa vle di tout nèg yo sa fè pa yo ap regle. Dayè bon nou menm nou mande ke nou mande ke Kaka nèg sa yo rantre la, yo di ke Yanick avèk lòt avèk lòt kòlèg yo, yo di yo revoke a le pli rapid vit pou yo retounen sou desizyon. Se pa sa m pa ba nou manti. Se pa peyi lòk selman k ap gen. Wa imajine nou mesye,
nèg y ap sòti pwomosyon sou pwomosyon. Mwen menm ki ventnevyèm, yo poko ka fin peye m. E trantyèm ki la li menm? E tranteyinyenm? ki an atant medikal sa y ap fè avè yo. Y ap mete yon dal anplwaye la ap bourifye, riske lavi yo, pandan ke yo pa menm ka pran swen yo. Kòman nou konprann deklarasyon Premye Minis lan? Deklarasyon Premye Minis lan, se viv ou mouri.